Bonswa bonswa bonswa la fanmi mezanmi kòman nou ye e bon maten la zanmi m pa gen gran choz la non e se sèlman e 84 e twazyèm lo zanmi m pa gen gran choz bon yè yè oswa nou te fon nou te fon yon twazyèm nou te fon dezyèm lo m te fè kòk fich la kanmenm bon maten an la zanmi m e se sèl twazyèm lo a sèlman nou bay nou arive bay la bon m pa konn ki kout gidon nèg yo fè ansanm avè nou la mesye gad on gad on kout zero nèf katrevendiz nèg yo retounen nan nan. Ok pa gen pwoblèm e aswè la zanmim ann wè kisa nou ka fè pou ti kay sware a la pafò nou pa pran anpil tan ankò pou nou rete la zanmim e se travay nou vin travay ebyen pou nou pote bagay ba ou pou al fè koze zanmim se konsa ke l ye ok e nap wè nan Florida nèg yo bay 638 e 28 epi 84 epi nan New York nèg yo bay 3 75 90 epi 68 aswè la zanmim e nou pral debranche nèg yo la ok mwen di nou sa klè aswè la nou sipoze debranche nèg yo la byen debranche zanmim ann pa kont ann derape la rapid rapid

E bon atout yè m tap pale de maten m tap pale de li ok e 28 ka deven 2 la zanmi m e maten m tap pale de li la wi e se li ki yè swa konn yo bay 12 enben dè 12 la li k vin avèk 28 ka deven 2 a enben li kite 0 8 tou gen 13 tou li mache ansanm avè m panse ke nou wè tout bagay a klè la ok e 84 48 la ki fè koze tou.

Ok se envite zanmi w envite fanmi w la e vin fè koze ansanm avèk nou la zanmi m ok e m panse ke nou wè tout bagay a klè la zanmi m ok e gen 90 tou 09 90 e nou pa genyen sa nou pa genyen 09 90 nan dokiman la non zanmi m pa enkyete nou n ap jere sa kanmenm e answit e gen 68 86 la tou bon se li k vin avèk 38 la la 38 la la se li menm ki rete e bon rete sèlman nan kazèl la rete 24 99 Kòm boul pen. Ebyen nap pase la rapid wi, nap fon ti bagay nan dokiman la kanmenm wi e maten e aswè pou sware a la zanmim nap fon pati avèk dokiman e ok nou genyen nap trese ti kare pou ou la zanmim mezanmi m di nou sa vin pran rezilta yo ansanm avèm zanmim vin pran rezilta yo ok mwen bay ou rezilta e jòdja e florida nouyòk yo zanmim ou ka vin pran yo si w pap fè anyen ok mwen pa di e si w gen aktivite w egzateman non pou w kitel non. Ok si w gen ti aktivite m pa di pou w kite l men si w pap fè anyen tou zanmi m kab vin enjoy ou ok menm jan w pèdi yon ti tan e ok e menm jan w pèdi yon ti tan la zanmi m e w ap gade boul ou la ou pran yon de twa minit w ap gade boul ou ou pran yo pou w al jwe pèdi yon ti tan tou zanmi m vin pran rezilta yo vin konn ki boul ki soti byen rapid ok vin pran rezilta pandan nou live ansanm avèk mwen zanmi m ok e ann ale la la fanmi. Pwèl gen boul la mwen pral mwen menm mwen pou sware la devan jem la pa pa vle dim pa gen pitan ke nap pran ok. Ok e mwen menm pase mwen wè genyen ok e mwen wè mwen wè mwen wè e 98 bay ok 98 bay 75 bay ebyen yo gen boul la tankou 17 62 la epa pa 17 62 la zanmim pa gen asòti de la zanmim ok mwen mwen pati avèk 17 62. Pou sware a la la fanmi. 17 62 la se pou e grenn boul la ebyen nou pral depatcha la zanmim pou tiraj sware a la ok dezyèm grenn boul la nou pral manyen la la fanmi e nap pati ansanm avèk yon grenn boul tankou e 20 02 la nou genyen 20 02 humm 20 02 la. E 12 vin avèk 20 0 2 Uhmm se youn nan boul ki bèl anpil anpil wi pou tiraj sware a la 20 0 2 la zanmim e answit twazyèm grenn boul la nou pral manyen la ok an granmoun nou pral machinen grenn boul sa yon grenn boul tankou 74 47 la ok 74 47 la zanmim se youn nan bèl grenn boul tou pou tiraj e sware a la pa bliye jodi a la se samdi se samdi la e

71 41 ok ou menm ki ta vle jwe 2 grenn boul oubyen 3 grenn boul ansanm avèm nan gwoup vip a la zanmim vin pran chans ou vin fè koze vin fè lòbèy ansanm avè nou zanmim ok katriyèm grenn boul la zanmim e nap manyen la zanmim yon grenn boul la e pase nap wè e genyen genyen e nou wè e. 84 sòti ok 84 sòti e yon grenn boul la talè talè fon ti tann mwen mph 84 sòti e yon grenn boul la tankou 78 la ta sipoze fè koze mè wi 78 la ta sipoze fè koze la wi 84 sòti èske 18 pat sòti e m pa raple men si 18 te sòti 18 pako sòti men yon grenn boul tankou 78 la nou pap kite grenn boul sa deyè menm boul sa yo la sa se lò yo ye men yo Men yo. Selman ou wè vip a li pa fèt chè ok li pa fèt chè mwen pa di nou li fèt gratis non tande byen mwen pa di nou vip a li fèt gratis men li pa fèt chè tou zanmim konsa tou yon ti kras moyen li fèt ok e tande byen e nimewo a kem ba ou la m sot ba ou a la zanmim ebyen mete nimewo sa sou telefòn ou ou menm ki ta vle vin jwe 2 grenn boul Ou ye twa grenn pou lansman avèk DG paw la zanmim ok lè otomatikman ou nan vip a zanmim men lajanw an tout an sekirite zanmim ou jwenn plis avantaj zanmim se konsa zanmim e 70 07 kòm dènye grenn boul la poun fini ok e yon dènye fwa zanmim tande nimewo vip a byen tande byen tande nimewo vip a byen mete ple 509

Kòm pou e gen maja nou pral manye la zanmim nou gen 78 nap pran la rapid rapid ok nou gen 78 ke 87 nap pran nap frape ansanm avèk e 0 2 20 ok 78 87 e 0 2 20 zanmim sa se premye grenn maryaj nou la pou sware a la zanmim nou pral manyen dezyèm grenn maryaj nou pral manyen la zanmim e nou gen poun manyen yon maryaj tankou e nou gen poun manyen yon maryaj la tankou talè wi. Nou gen 20 nap pran uhmm. Nou gen 20 nap pran la. Nap frape 20 ansanm avèk 70 07 ok 20 70 07 kòm dezyèm grenn maryaj. Pa bliye m di nou sa vip a li pa fèt gratis konsa tou vip a li pa fèt chè tou zanmi m ok. Otomatikman lè w nan vip a zanmi m ou gen plis avantaj vre wi. Ou gen plis avantaj. Non sèlman la ou jwe ou jwe 3 maryaj ou jwe 3 maryaj ou jwe nenpòt 5 a 6 boul Ok e defwal konn 7 boul tou defwa sa pral depan men nan vip a zanmim e 2 sèl grenn oubyen 3 sèl grenn nou baw ok se sak fè vip a li gen plis avantaj ladann zanmim e se si vip a otomatikman ou fin peye ou peye yon sèl fwa e answit ou gon nonb de tan pou fè wap fè koze ansanm avè nou se avantaj sa ki genyen nan gwoup vip wawa loto zanmim e dènye grenn bagay pou nou fini nou gen 74 47 nap pran e 74 47. Nap frape pa 20 zero 2 la zanmim ok e 74 47 pa 20 zero 2 la moun vip yo aranje nou la zanmim ok 74 47 ansanm avèk 20 zero 2 la kòm twazyèm grenn maryaj la nou pral derasinen pou tiraj sware la ebyen vin pale nou non e avan kem bay tèt loto a ansanm avèk grenn maryaj la zanmim tande byen silvouplè la fami Ok e Voye zo anba video a la zanmim wè pandan m fon ti poze la m poko ekri anyen voye zo anba video a video a la gade wap wè yon ti wonn ki fèt ki gen koulè wouj jaune epi vèr ok wap wè ti wa a loto a li tou ekri andan gade anba ti wonn sa egzateman wap wè ti pous la zanmim se anbal li ye egzateman depi w voye zo anbal wap wè ti pous la anbal egzateman Jis peze dwèt ou sou li kounye kounye a la zanmim pandan m poko met anyen nan fèy la la zanmim ok pandan m poko ekri anyen la zanmim gentan rann mwen grenn sèvis sa la kounye kounye a la voye je w anba video a la gade wap wè ti pous la la zanmim gade wap wè ti wonn nan ki gen koulè gade wap wè ti wonn nan egzateman ki gen koulè wouj jón epi vè la zanmim. Ok gade anba ti wonn sa egzakteman ok wap wè ti pous la peze dwèt ou sou li apre sa ou gentan mete like la zanmim se sa wi zanmim depi ou senp fè sa sèlman zanmim ou gentan mete like la wi zanmim sèl grenn sèvis sa sèlman map mande w zanmim silvouplè ann edem jere sa kounye kounye la ebyen kounye la ann pati e pou tèt loto a la zanmim pou tiraj sware a la la fanmi e kòm tèt loto la nou pral manyen la zanmim e nap wè E nap pran tèt loto a pou mwen e nap pran tèt loto a an 9 ou wè la aswè a la nou ta sipoze manyen nèg yo manm nèg yo la nan loto 3 chif dirèk la klè nou pran tèt loto a an 9 byen rapid la zanmim e answit e ok nou pran tèt loto a an 9 e answit e kòm boul pè la nou pral manyen la nou genyen 22 la kòm boul pè ok nou genyen 22 la. Nou genyen 22 la e answit nou genyen 99 la. Aswè a la mesye, mesye si gen bolèt la mesye m sipoze depatcha nèg yo la, m sipoze deplimen nèg yo la wi ok e m panse ke se klè pou nou tout la nèt. Ok m panse ke se klè pou nou tout la zanmim 22 99 la zanmim se boul pè la ou ta sipoze gen nan fich ou la si w anvi jwe gen boul pè zanmim apresa video a fini ou wè talè konsa la avan 7 è la zanmim map live pou rezilta Georgia vin pran ti rezilta ansanm avèm si w pap fè anyen vin enjoy w zanmim ok vin enjoy w zanmim vin banm ti love la ok anba live la zanmim vin pran ti rezilta Georgia w la si w pap fè anyen rale ti chèz ou la epi rale ti telefòn ou ebyen klike sou wawa loto la ankò sou youtube la la wap wèm live zanmim kap bay rezilta Georgia yo la vin pran rezilta yo vin pran rezilta Florida vin pran rezilta New York aswè a la zanmim ok map tann nou tout nèt an foul kap vin pran rezilta ansanm avèm ok. Bye bye tout moun map tann nou talè konsa pou rezilta Georgia a sware a la zanmim m renmen nou anpil pataje video sa mete like epi mete kòmantè zanmim anvayim ansanm avè like ok se grenn bagay ki ta ki ka pran kèm la poum ret stil ret frape ansanm avèm la zanmim ann edem jere sa epi nap wè kiyès ki oa le 3 esesi m pwomèt nou tou nou pap regrèt dèske nou edem pataje nou edem mete like nou edem kòmante zanmim nou abòne tou zanmim bye bye tout moun nap kwaze talè konsa ankò yn fwa pou rezilta Georgia zanmim se DG paw ou dimens PDG paw oa le 3 bye bye tout moun al enjoy nou.